Nou gen gran papa e nou gen grann grann grann grann men ki pat gen chans fè gwo klas lekòl ni ki aprann gwo bagay lekòl ki te fè filo e reto e anpil nan nou grann nou pat gen chans desann sètifika pou anpil nan nou e gen k ap tande m pa menm bezwen ale nan grann nou manman nou pat gen chans desann sètifika m ka pran egzanp sou manman pa m. E gen de paran ki plis fè sakrifis pou pitit yo, ki prefere pa konn li, men yo fè tout efò pou pitit yo konn li. Men paran sa yo, ki pat gen chans konn li a, lè yo gen chans jwenn on pastè, epi kap di yo, men sa labib di! Malgre granmoun nan li menm li pa gen mwayen, li pa gen vi, li pa gen kapasite pou l al tcheke sou sa pastè a di l la èske l kòrèk, li vin lakay la l di, Mesye dam, Labib di pa fè tèl bagay oubyen Labib di tèl bagay. Se grann, nou konnen depi granmoun nan legliz, tout sa yo di l, li pran l, se granmoun li ye, li pa konn li, li pa ka sètifye sa yo di l la, li vin lakay la, li di l. Men ou menm ki lakay sa a etanke timoun kap grandi avèk sa granmoun nan di labib di. Ou leve avè l, ou grandi avè l. Men ou bliye si granmoun nan pa konn li, tout sa yo ba li, li pran l, men li vo li mete w lekòl. Pouvi ke granmoun sa a mete w lekòl, kounye a se devwa w ou menm lè w vin konn li pou di grann ou, sa yo te di w labib di a li pa kòrèk, men sa labib di. Men vrè pawòl la. Men anpil fwa, nou rann engratitid, se pou sa l te voye w lekòl. Li te voye w lekòl pou korije l lè l fè yon mistake, lè l fè yon erè. Men li sanblerait ke nou kontinye bay granmoun yo menm bagay ke yo te di l Labib di a, nou menm li fè dè sakrifis pou nou, l voye nou lekòl pou nou aprann li, nou fin aprann li, nou stil ba li menm bagay la. Se yon mechanste. E map dil a tout moun. Si granmoun nan li te al legliz epi pastè ap preche li di nap li tèl kote nou konnen majorite pastè se an fransè yo li se tèks fransè yo li e menm si pastè a te li an kreyòl granmoun nan pa konn li podyab pou lal verifye èske vrè ou si se fo men kanmenm li pran. Si grann mwen vin lakay la, lè grann mwen vini, bon bagay grann mwen te di, epi li vin lakay la avè l. Men li pa konn entèpretasyon l vre. Li pa konnen l vre. M sonje yon lè m te di grann mwen vini, li di m, Labib di pou yon moun marye fò w antre legliz pou w beni bag. Men li pa konnen l vre. Se sa yo di l, li pran l. Li pa gen yon kote l ka li pou verifye l. Men sa sèlman l konnen, Labib di. Li voye w lekòl, ou fè filo, ou fè, dizon, ou fè segond, ou fè reto, ou fè filo, ou menm fè inivèsite. Kounye a, ou menm ki vin gen vi, ou ka li, Dye vin ba w kapasite w ka li. Men lè w fè tout, w ap chèche nan tout de Jenèz a Apokalipsi, w pa wè kote Labib di fè w antre beni bag, Fò tounen sou granmoun nan sila dirèkteman sil toujou ap viv pou di grann atansyon m sonje lèm te piti gon bagay ou te di labib di li pa kòrèk non grann men sa ki bon an pa pè dil sa se grann ou dayè wap metel nan yon chemen ki kòrèk si ou pa dil sa ou kite granmoun nan mouri ak mansonj lan petèt pouvi ke li inosan ladanl Dieu tient compte der sikonstans sa ka petèt ke li mouri avèk yon mansonj men ou menm ki gitan konn li. Pa kite pitit ou k ap leve vin pran menm mansonj la. Bat pou korije pitit la ke sa grann nan te ba ou pa t konn li a, men ou menm pouvi ke w konn li, fè acte de capacité pou fikse timoun nan e leve l dans la vérité. Pèmèt ke tout timoun ou gen k ap leve ba yo verite a menm si pi devan yo pral di yo dyab. Paske nou gen yon pèp ki pa renmen verite. Imajine w, yon moun ki leve avèk grann, kounye a l gen karantan, se kounye a w pral bat pou vin di l sa k te ekri nan Bib la pa bon? Li pap pran l nan mou paske l gen karantan avè l. Li gen karantan depi ke yo ba l yon mansonj li grandi avè l. E malerezman, kote Labib touye m, se lè l di moun ki fèk konvèti a li se yon bebe. La l tchwe m frèt. Yon moun ki fè senkantan avèk yon mansonj, li fèk konvèti, Labib stil konsidere l kòm bebe, gen bagay ou stil pa ka ba li toujou. Kounya l pral gen 70 ans se lè sa w pral bal yon verite de yon pasaj biblik li pap pran l nan men w aprè 70 ans moun nan fin mu nan yon mansonj e se kounya ou pral parèt devan l pou di l hey sa yo te di w la bib di a se pa sa l vle di vre non ay ranje kò w si granmoun sa se manman l se manman w se papa w li riske menm frape w. Paske ou vin di l yon bagay ki nouvo ou ki nouvèl pou li. E youn nan pi gwo mechanste ke mwen wè, se lidè nou yo. Poukisa? Nou konn verite a se bay li. Nou genyen entansyon ke. M poko ka bay sa a, epi nan poko ka bay la 5 an pase, 10 an pase, 20 tan pase, gen moun nan asenble a menm gentan mouri nan poko ka bay, genyen nan 30 an ki gitan mouri nan poko ka bay, gen gitan fè pitit, pitit la gitan leve nan poko ka bay, jiskaske nou nou menm etanke pastè a ki poko ka bay la nou menm vin mouri tou nan poko ka bay. Pa bliye m di depi w chwazi preche levanjil de verite wap jwenn anpil frèt, wap jwenn anpil kou paske wap di yon bagay ke yo ap tande premye fwa. Son chwa li ye. Ou gen dwa pa chwazi di de bagay ke yo abitye tande men ki pa kòrèk. Men ki pa kòrèk. Gon bagay ke map map map map swiv menm si son blag, gon nèg ki pran yon pakèt bib met devan l, Li di map chèche kote la bib di se nèg la se nèg la ki pou okipe madanm nan map chèchel nan tout vèsè a li pran yon pakèt bib lap chèchel li di mpa janm wè kote adan te konn okipe èv map chèche kote adan te konn bay èv kòb lap chèchel I'm like gen bagay ou pap jwenn nan bib kòrèk gen bagay ou pa menm bezwen ale son son son yon mòd de vi li. Men kanmenm gen de bagay yo di nou tou fòk nou ka sètifye. M pap pran l li pa kòrèk. Paske nous avons une bible. Nou menm Ayisyen nou kreye yon bib ayisyèn. Menm si w wè Ayisyen pote bib sa a, li pote l pou lafòm. Men andedan gon lòt bib. Anndan ayisyen gon bib ki poko enprime. C'est une bible haïtienne. Yon bib la bib di. Men ki pa ka pwouve nul pa. E ayisyen an la fè ni pòt 2 3 zè tan lap diskite avèw don vèsè biblik poutan l pa yon bon kote li. L ap di w, Labib di tèl bagay. Men pandan l ap di w Labib di a, di l montre m chapit la, vèsè a. L ap fè nenpòt de twa zètan l ap diskite avè w, men l pa janm konn vèsè pou li, ni l pa genyen pou li. Menm jan m te di gon dam lè dam nan di m konsa ke afè w antre legliz pou w al beni bag, m di sè m kote li? Li di, O, pastè w yo pa konn bagay sa pastè fò tounen lekòl. Ou pa ka pastè pou w pa konn bagay sa. Madanm nan pran joure m pou yon vèsè k pa egziste. Sa c'est une bible haïtienne. Men ou menm kap leve kap grandi, Dieu baw kapasite, ou paka atachew avèk une bible haïtienne. Ou dwe atachew avèk le Sentespri ki la pou gidew. So, anpil fwa, m toujou mande, ki wòl Sentespri anndanw? Si Sentespri anndan w, epi tout bagay fò m al chèche l nan yon vèsè, enben Sentespri pa gen wòl li anndan m. Paske Sentespri, li la pou l gide m. Si Sentespri di m fè agoch, m al gade pouvi ke vèsè a di m fè adwat, m dezobeyi Sentespri paske se vèsè a m ap suiv. Men poutan nou bliye Bondye granmoun, li ka fè m fè agoch lè l vle. E l ka fè m fè adwat lè l vle. Labib fè nou inyore de Sentespri. an dotre sans. Pouvi ke li fè nou konnen pa gen rapò tenèb e limyè, Dye gen dwa revele mal pou moun ki nan klèb, men pouvi ke tèks la di n pa gen rapò tenèb e limyè, mwen refize demand lan oubyen apèl la kòrèkteman, paske pouvi ke Dye di n pa gen, se sa nou di, pa gen rapò tenèb e limyè, mwen refize, se tankou m di non monchè m pap al nan klèb la devan moun nan. Paske n ap mache selon vèsè. Which is fine. Se sa w chwazi. Paske se, si si nou di se Dye k fè l. Men gon bagay ke nou inyore. Nou pran 2 Timote ban mwen ki di, Car toute ecriture est inspirée. Nou bliye, si nou tcheke diksyonè n ap wè mo enspire pa gen anyen avwa de spiritualité. Le mot inspire, tout moun enspire. M gen dwa ekri yon mizik la ou di kèt son, son, sa son bèl enspirasyon hein. Si m ekri yon bèl powèm ou di kèt sa yon bèl enspirasyon. Moun ki fè avyon an son enspirasyon li. Moun ki fè kay la, enjenyè ki chita fè kay la son enspirasyon li. Le fèt ke yo di ekriti, si m ekri yon liv, se ekriti li ye. Li pa oral. Men gen moun ki di ki pran, paske yo di tout ekriti a te enspire, sa vle di, ekri, enspirasyon an vle di, tout vyen de Dye. Non. Paske la Bib li menm li entèfere. Entèfere vle di li ekri pa plizyè otè. E menm si m ta poze yon kretyen yon kesyon m ta di, kote nou jwenn mo labib? Ki kote? Kiyès ki te ba l non labib? Pa gen moun ki ka reponn mwen non. Menm jan m te bay defi nan yon emisyon radyo, m di m ta renmen yon pastè di m ki kote nou jwenn mo labib. Menm si w al pran l. Nan etimoloji ki vle di Biblia, Biblia pa vle di Labib, li vle di les livres. M toujou ap fè apèl avèk chak grenn moun e frè m ak sè m k ap koute m. Pa lage Bib nan men yon moun ki fèk konvèti nan men yon moun ki pa konn li. Se yon mechanste l ye. Labib pa fèt pou tout moun. Labib fèt pou moun ki gen kapasite, ki ka konnen lè l ap li. Sa a se choz ki ekri men ki pa pratik. Gen moun ou lage Bib nan men l, li pa konn ni sa k ekri, ni sa k biblik, ni sa k pratik. Li pa konnen podyab. Se pa fòt li, se kapasite l. Men lè ou lage Bib la nan men yon moun ki gen kapasite, li konnen. A Sa s on istwa yo eksplike m Jozye te kraze Jeriko, Jozye te fè tou de Jeriko. Men moun ki pa gen kapasite a, w ap wè menm revèy l ap fè l rele l sèl tou de Jeriko. Li bliye si Jeriko, miray la pa la ankò. Men li stil itilize fòm e tèm nan, li bliye sa sèt yn istwa. Se pa fòt li. Li pa ka fè diferans ant lè choz biblik mè ki ne son pa pratik. Se pa fòt li. Nivo l pa pèmèt li atenn sa. Men si grann ou pat konn li yo te ba li l konsa, men ou menm ki vin grandi, yo pèmèt ke ou gen kapasite pou konnen, ou ka li, se pou, se pou korije l, fikse l. M pa gen pwoblèm ak moun ki wè m pou dyab jodi a. Menm jan yo te wè Evanjelis Telor pou dyab, kounye a tout moun ap itilize Telor. Gen moun ki dòmi ak Telor. Men avan yo te wè l kòm dyab. Gon bagay m sonje Telor te di gon moun ki joure m ki non yon sèvitè Bondye pa ka di sa. Dayè Telor te di gen moun se rès moun. Se rejè moun, se fatra moun li di wi, yon sèvitè Bondye pap janm rele moun rès moun. Men li eksplike l se kounye a y ap wè gen rès moun vre. Kòman w ta vle entèl pa bya entèl paske entèl pa bya entèl, ou se rès moun ou poko moun. Yo te ensilte Telor pou sa. Men kounye a, yo menm ankò y ap tande l, yo repete l. Gen bagay ou di, pa gen moun k ap konprann li a lenstan menm. Li pa le vèb a ite ki pral di. Men ki lè lavi etènèl o menm enstan gen enfòmasyon e edikasyon bay pa espèk moun pral pran l toutswit. Sa fè m pa etone de levanjil. Pèsòn gen moun ki nan nivo k ap ka konprann li toutswit. Men m pa against levanjil. Wi m pou levanjil. E mwen kwè nan Jezi. Mwen kwè nan Sentespri. Mwen kwè nan Papa. Mwen kwè nan rezirèksyon. Mwen kwè l ap tounen. Mwen kwè menm jan chantè a chante a. Mwen kwè. Mwen kwè. Se pa paske mwen ap kesyone. Dayè yon moun ki antre an teyoloji, premye matyè yo ba w se èmenetik. Èmenetik se la fason e se la syans ki etidye Labib, se la fason de entèprete Labib. Èmenetik, li ba l pouse ba poze yon tèks kesyon, kòman, ki, ke, kwa, ou, e kan. Lè m fin li tèks lan, lè m kòmanse poze l kesyon, m pral fè m konnen tèks la pa t ekri pou mwen. Kounye a w pa ka kondane m, se èmenetik ki fè l. Gen de tèks ki ekri si m ap gade sou li, M pa tap bay sè Frandy kanpe la. Sè Hollande pa tap kanpe la si map gade sou li que les femmes se taisent dans les assemblées. Men si m pa antre pou m konnen Paul te di l pou yon rezon e ak yon asanble, m pral pran l epi m mete l pou tout moun. Men non l pa pou tout moun. Se pa paske l biblik ki vle di l pratik nan tout asanble yo. Men fòk gen kapasite pou konn sa! E pa gen anyen k fèt san fanm. Bon kounye a mesye nou pa ta bon menm? Konn yon legliz bal fèt ooh menm chante avèk yon pakèt vye vwa, vwa tòl bay la vaplen fin gate. Kounye a nou pral fè yon legliz avèk gason sèlman, nou mèt fè yon kè dòm nou fini. So tout sa k gen fi ladan l nou ka santi omwen li gen yon lòt sans. Men si nou pral pran tèks la jan l ekri a, ke tout fanm fèmen bouch yo, Hey! Come on guys, ou pa ka entèprete l konsa. Fò sans èmenetik lan fò konnen a ki moun Pòl t ap pale, èske l di l ak tout asanble yo nan tout sèt legliz ki mansyone nan Apokalips chapitre 2 yo? Èske l di l ak tout? Kounye a, bradè, si l pa t di l ak tout, sa pral fè m santi tout asanble yo pa t gen menm pwoblèm. Pou mi kel te voyel bay timote map di non se kote timote te ya te gen pwoblem nan se sa èmenetik vle fèm konprann kounya sim pa konprann li konsa yon moun dim se djab mgen se kapasitew ki pral fèw konprann li konsa labib pa dwe nome tout moun mwen dil. E se sa kreye tout denominasyon sa yo, tankou jan Maestro tap dim la maten an. Se sa kreye tout denominasyon sa yo, se paske nou bay moun ki pa gen kapasite pou entèprete labib nou ba yo labib. Enben nenpòt vèsè yo li di yo pa konprann li, yo fon denominasyon avèl. Jodia nou ka reyalize gen moun ou batize o non de Jezi, li di w non se o non du pè, du fis e du sentespri pou batize. Si w batize o non di Pè, di Fis e di Sentespri, li di w non so, se o non de Jezi pou w batize, sa se yon mank de kapasite de konpreyansyon, m pa ka diferanse Jezi avèk le Pè, le Fis e le Sentespri. Lòske m di Jezi, m di le Pè, le Fis e le Sentespri, pou ki pou m fè yon relijyon ak sa? Se yon mank de kapasite, moun sa poko prè pou l gen Bib, paske l poko gen kapasite pou dechifre Labib. M toujou di se pi gwo mal yo fè lè yon moun fèk konvèti yo lage yon Bib nan men l. Si l se bebe gen pawòl m poko ba li, m pa ka lage yon Bib nan men l. M ap fè l vin nan etid biblik, m ap fè l vin nan leson dominikal, m ap pran ti tan avè l, m fè etid avè l. Sa fè m bay tout manm Legliz Primitiv dwa, ou ka rele m ou poze m nenpòt kesyon biblik. Menm si mwen menm m pa konn tout bagay, Sentespri sèlman k konn tout bagay. M pa konn tout bagay nan Labib. Men m ankouraje nou chak, m ap ba nou levanjil granmoun. Mwen jire pou m ba w levanjil granmoun. Granmoun. So, mwen, banm, banm eklèsi sa pou nou. Lòske Pòl te la, se yon kesyon map reponn. Gen yon moun ki dim si yo pa swiv vèsè kisa pou yo swiv. Vwala, vwala le pwoblèm. Vwala! Se sa pwoblèm nan ye. Kounya kesyon m pral poze, èske Pyè te gen yon vèsè li tap swiv? Eske l pa t fè levanjil la byen? Kiyès ki t ap gide Pyè? Lesentespri. Eske Pòl te gen yon vèsè l t ap suiv? Kiyès ki t ap gide Pòl? Lesentespri. Eske Jan te gen yon vèsè l t ap suiv? Paske yo te kite Sentespri fè travay anndan yo. Men nou menm, nou fè sanblan ke nou resevwa Lesentespri, men nou pa kite l gide nou vre. Ou wè moun ki kite Sentespri gide ou, guys map di ou sa, ou diferan de tout moun. E wap diferan de tout moun. Ou wè lè w kite Sentespri gide ou, wap parèt diferan de tout moun. M pral di w yon bagay. Lòske Pyè, Jak, Jan, tout moun sa yo, yo te nan lachanm wot, yo ranpli di Sentespri. Te gen plizyè moun la k te konn lapawòl, menm doktè de lalwa yo k te konn lapawòl la, yo wè mesye sa yo diferan. Ou konn poukisa? Paske yo ranpli di Sentespri. Lè w ranpli di Sentespri, yo wè w diferan, paske w pa pale menm jan ak tout moun. Ou pa di menm bagay ak tout moun, paske w pa pale selon de ou. M ta vle tout moun konprann labib. Pastè Makès pa di labib pa bon non. Men m di labib fòk ou konprann li pou li. Paske labib gen 5 faz. Li gen le Pentateuque, li gen faz istorik fòk ka konnen lè m rive nan faz istorik pou m di sa se son des histoires. Li gen faz poetik, men lè m rive nan pati powèm nan fò m di non sa se powèm li ye m pa ka mete l an aplikasyon. Li gen faz pwofetik, fò m fè, fò, men fò m konnen kounye a m anba lagras, m p ap mache selon lè pwofèt. Paske Kris etè notre dènye pwofèt. Sa fò m konnen l. M sou lagras aktyèlman. So gen moun ki tèlman konfonn Labib li pa ka idantifye Labib, li sou lagras, kwè l nan kont a vòl al chèche yon vèsè nan lalwa pote ba ou. Men w di, ou konfonn ou menm. Men ou sou lagras epi w al nan Ansyen Testaman pote yon vèsè ban m. E gen yon lòt bagay ankò. Ansyen Testaman tèlman pat vle wè fanm, bon gen de fanm mwen kal nan Ansyen Testaman ki pran yon vèsè banm mande sipè tou dwat. Se pa fòt yo. Se pa fòt yo. Se nivo yo. Pran pasyans ak tout moun ki pa konprann ou nan levanjil. Wè nou menm ki bò isi a la nan legliz primitiv, yap baw tòf. E pa bliye, gen moun menm kap wè w wap di de bagay san sans. Menm jan yo te di Pyè sou, yo dil sa wi. Depi yo pa konprann. Ayisyen se sèl pèp depi n pa konprann li pap di w l pa konprann. S on pèp m pa ka. An fen kont, mwen se Ayisyen e jiska prezan m fyè paske m se Ayisyen. Men m gen yon pwoblèm avèk nasyon Ayisyèn nan. Li pa konprann li pap di w l pa konprann. Li pa konnen l pap di w l pa konnen. Li pito joure w! Tanke pou l di w, Ban m yon ti esplikasyon de sa w di a. Li pap mande w esplikasyon, men l joure w. L'a di w dyab, l'a di w fo pwofèt, men l pap pran yon ti tan pou l di pastè ban m yon ti esplikasyon sou sa w di a. No! Si l mande w esplikasyon, w'a wè l mal, w'a wè l ba, w'a wè l kòm yon enbesil. Sa vle di se konnen l pa konnen, l pa kretyen pou sa. Si l mande w enfòmasyon, li pito joure w. Guys, atansyon tande, paske tout moun k'ap swiv levanjil, Ke w kite Sentespri gide w, ou mèt ranje kò w, y ap di w dyab, y ap di w demon, y ap di w tout bagay paske w p ap fè levanjil menm jan ak tout moun. Nou grandi, Bondye fè nou se gwo timoun kounye a, je nou kale. Fò nou wè nèg yo ap preche nou yon levanjil, pa m pi bon, tout moun ap di se pa m ki pi bon, menm jan sè Yolande t ap di talè a, moun advantis la di pou sove se le saba. Sa se yon levanjil pa m pi bon l ye, fò m fò m nan saba pou m sove, si w rankontre ak kòdepri sa tou l ap di w si w pa nan kòdepri tou w p ap sove. Se konsa li ye. Si w jwenn yon kòdekri sa ap di w si w pa nan kòdekri si w pap sove. Gen moun ki di w si w pa pran sent sèn non sèl gode ou pap sove sa fè paw ou fè. Gen moun ki di tou si w pran l non sèl gode tou ou pap sove. Mezanmi m paka konprann ki mòd levanjil nap banm la chak moun banm yon levanjil diferan poutan m gen yon sèl Jezi. Ke w vle konprann li ke w pa vle konprann li. Mwen felisite chak grenn moun ki pran ti tan pou nou rete anba la parole de Dieu. Mèsi a chak moun. Ni moun kap swiv mwen an ligne, ni moun kap swiv mwen kounye a. Menm si yon moun ta vin di nou pastè Marques di la bib pa bon, non e pa vre. M pa di la bib pa bon, men m di fò gen kapasite pou li la bib. Yo pa lage la bib nan men tout moun. Se sa m di. Se sa m di. Souple, nou ka defann mwen, ou Sentespri ka defann mwen. M ap redi l, si yon moun ta vin devan w li di, Pastè w la di Labib pa bon, se pa sa pastè a di. M pa di Labib pa bon. Mwen di fòk ou gen kapasite pou li Labib. Yo pa lage Labib nan men tout moun, paske gen de bagay ki ladan l fòk moun nan ka konprann li pou l fè l. Gen legliz ki pa met pastè sou chè, nou konn sa? Nou konnen gen legliz aktyèlman kounye a k pa met pastè sou chè? E pa pastè non, fanm. Depi se fanm ou ye yo pa mete w sou chè?
Anpil la sanble konsa.
Paske yo mal konprann tèks ki di ke les femmes se taisent lan. Yo mal entèprete l. Se sa Maestro a t ap di talè. Yo tou fon denominasyon avè l. Fanm pa monte chè. M gen yon moun ki te vizite legliz mwen yon lè. Lè sa m sonje son sèvant ki tap dirije. Li pa tounen ankò non paske son fanm ki te la wi. Paske son fanm kap dirije wi li pa tounen ankò non. Ou wè nan ki nivo moun nan rive? Ou wè èske ou wè nan ki nivo inyorans mete yon moun? Poukisa paske li pa konprann paske Paul di ke les femmes se taisent sa vle di depi Paul dil Paul se Bondye ke tout bagay se Paul ki dil yo bliye Paul te gen san ki tap koule nan venn mwen Depi Paul dil se tou Bondye dil ke tout fanm fèmen bouch li. Ou ka wè nèg sa ki trèt Paul bay madanm li lakay li. Si yon fanm pou nèg la di yon fanm paka goute chè a. Ou wè ki trèt Paul bay madanm li lakay li sa vle di madanm nan pa gen dwa poul dil anyen. Madanm sa paka pale avèl tou. Bondye beni nou guys. Atansyon. Mesye dam tout moun gen menm valè pou mwen. Menm si ou se fanm. Menm si w se gason, tout moun gen menm valè pou mwen. M ap bay menm kout mizik lè yon fanm ap jwe, lè yon gason ap jwe. Menm ochan! E ke Bondye beni nou. Apre sa, si Bondye di m li te gen yon pwoblèm avèk, avèk fanm, m a di, Monchè, se ou ki te ban m fanm, wa degaj ou. M pa gen anyen. Ann kanpe pou nou priye. N ap priye. Mayestwo, m ap.